Bonjou bonjou tout moun bonjou frèm sèm matant tonton kouzen kouzin mwen yo kijan nou ye m espere ke nou tout anfòm ak gras papa ki bay lavi a nap di mèsi avèk lanati pou tout sa l fè pou nou e pou tout pwoteksyon ke li ba nou ayibobo tout moun bon sole tout moun Jodi an se lendi premye jou nan semèn nan, yon lòt fwa ankò nou antre lakay ou, jodi an se 15 jwen 2026 donk la nou sanse nan mitan mwa, se depi ou nan mitan mwa gason. Mwa m di babay. Pase mwa sa pot 30 jou. Donk nou nan lendi, twazyèm lendi nan mwa. Rete sèlman 2 lendi nan mwa pou mwa a fini. Pase avan dènye jou an se 29 li ye. Se lendi l ap tonbe. Donk e, donk e si nou pa ka konte jodi a rete sèlman 4 jou pou seleksyon an al rankontre avèk Brezil pou n al wonfle ti sa. Bon e fanmi, zanmi a nou 2 bòlèt, nou te fè yon bèl kalkil, yon bèl tchèk pou nan tiraj bòlèt la. M ap envite ou like videyo sa a. M ap envite ou pataje l ba w zanmi, pataje l ba w fanmi. Donk si tout fwa ke ou renmen travay ke n ap fè a, ou renmen, ou ta renmen sipòte ke travay n ap fè a, yon sèl fason ke ou ka fè sa pou mwen se like, pataje videyo a ba w zanmi, ba w fanmi. Donk abòne si potko fè sa epi lè fini peze ti klòch notifikasyon metel sou tout. Donk nan Georgia night lan yo bay 131 yon bèl loto 3 chif nou te gen 31 13 31 pami boul ki te fè pati boul jou pou jou dat pou dat ki konn tonbe chak le 14 Donk, epi 86, mwen te di nou, imedyatman ke ou gen 98, se 68, 86 ke ou gen, e m te di m ap fè espre ke nou pa jwe avè l pou l ka tonbe. E se sa l fè. E non sèlman ke mwen te site maryaj 98, 12, m pa t vle ekri twòp maryaj pou n pa double, donk, m te sèlman ekri.

M te di nou sa, imedyatman ke m pa jwe avè l, l ap tonbe. Nou fè premye lo nan 57, non sèlman li te fè pati 2 boul jou pou jou, dat pou dat, epi nou te bay li nan pami 3 boul yo, 57, 75, 18, 81, epi 69, 96. Se 3 boul sa yo nou te bay pami boul kraze yo. Donk, maten an nou fè yon premye lo nan 58. Maten an nou fon premye lo nan 58, aswè a nou fon premye lo ankò nan 57. Nou pa sòti a loto 3 chif, nou pa sòti a maryaj, boul pè a al fè twazyèm lo nan Georgia Night, men si n te plis konsantre nou te ka fè plis bagay toujou. Jodi an se premye jou nan semèn nan donk e la e moman bil yo pral kòmanse rive tout moun tèt tout moun pral kòmanse cho la e pou bil bil telefòn bil televizyon bil entènèt bil kay bil dlo bil gaz e bil asirans sante, asirans maladi, asirans machin, tout sa yo nèt nan bil lan, bil fatra, pase gen de moun ki gen kay, se pa kay yo lwe, depi e pa nan fèm ou ye, depi e kay ou genyen, fòk ou peye pou yo leve fatra pou ou. E ou pa ka jete fatra. E fòk ou peye pou sa. Pa gen anyen pa bò isit ke se pa peye ou peye. Pou yo gen isi vi a telman difisil defwa ou konn gen lajan nan men ou paka viv pase m gen enpresyon nan etazini an nan 50 eta oubyen 52 eta se 52 etazini pase chak eta yo gen lwa pa yo gen reg pa yo diferan pase gen de bagay ou konn fè ayiti isi ou paka fè yo Gen anpil bagay ke ou te konn fè Ayiti, isi ou pa ka pemèt ou pèdi de je kwa zan je ou pou al fè de seri de bagay. E pa egzanp, an Ayiti ou ka anvi plante yon pye flè, isi ou pa ka fè l. An Ayiti ou konn anvi fou yon ti tou ou byen ou pran ti tè, isi ou pa ka fè l. Menm ke tè a se tè pa ou, se achte ou achte l, Ou pa ka fouye tou nan lakou san ke ou pa rele yon konpayi ki la pou sa. Se pa yon konpayi kap vin fouye tou a pou ou non. Ou sipoze rele yon sosyete ki la pou sa, pou di ke ou bezwen fouye yon tou lakay ou, oubyen pou pase yon kab, oubyen pou pase yon tiyo, oubyen pou fè yon bagay kèlkonk ki pèsonèl avèw, Si tout fwa ou pa rele konpayi a gon aksidan ki pase yo ka fè w peye gwo amand yo ka fè w peye e menm brè prizon. Rezon an se paske sou tè w la gen dwa gen kab gaz ki pase anba tè a, gen dwa gen kab dlo, kouran tiyo ki pase anba tè a. Se rezon sa ke yo entèdi w fouye tou nan lakou a san ke ou pa kontakte yon otorite e ki la pou sa, pou yo di w pou yo vin trase l. Ou konn wè gen de seri de moun ki kap viv isi, pa bò isi oubyen Etazini oubyen nan lòt peyi ki fonksyone menm jan, Ki konn wè de seri de ti drapo ki plike nan gazon yo, ki pike nan gazon yo. E bò wout yo, ou wè gon pil tras jòn ki pase sou gazon an, plizyè ti drapo. Donk, e drapo sa yo, yo pa la pou ryen. Se ke gen de travay yo pral fè E nan zòn sa a, nan andwa sa a, gen drapo yo konn mete jòn, drapo jòn nan konn sinifi la gen yon fil kouran ki pase, gon drapo ki ki plante yo di w sa se gaz ki pase la, gen lòt la yo di w se se se lòt bagay se kouran se dlo. ki pase. A vle di, yo ba w nonb de mèt pou w fouye. Ou pa ka fouye twò pre fil la, twò pre w gaz la. Donk, si w fouye, w al fè yon kout pikwa, ou ka pran nan kouran, oubyen gaz la ka esploze. Pase, gaz isi, se pa menm jan avèk tout sistèm gaz. Ok ou ko gen bon bòn gaz la lakay ou non. Ale di bon bòn gaz la ka byen lwen w men tiyo a pase anba tè a pou l fè distribisyon an bay tout lòt moun. Se youn nan rezon ki konn koz lè dife pran nan kay yon moun plizyè lòt kay boule. E ok sa rele fuit gaz. Bon ann kite sa ann rantre nan koze bòlèt la m te vle di nou sa pase isi tèlman pyeje. Nenpòt bagay ka pouse w strès. Nenpòt bagay. Moun nan pa vle wè fòm tèt ou, l rele polis pou w. Li gen dwa mal manje, l mal dòmi, li rele polis pou w. San ke w pa fè anyen. Bon, ann ale. E boul pou jou, dat pou dat. O! M t ap boule limyè wouj. M poko salye moun yo, m nan boul pou jou, dat pou dat. Mezanmi pandan se tan banm di nou sak rivem jodia la bon mwen kontan gen gen moun ki dim yo genyen nan 57 a se boul sa yo se boul jou dimanch li ye li toujou respekte e randevou a donk tankou e gen moun ki dim yo gen nan 57 gen moun ki dim tou yo fose jwel

Pou yo bay nan nan plas de zero a pou yo bay 77 pou moun yo gen nan maryaj la yo yo yo e e e e afè pa yal bay wi donk sa se boul mwen te bay 87 96 48 e pou Florida avèk New York men lè m wè lè nèg yo lage sèl 57 la de zero a yo pa lage la 77 la sa fè m mal E bon, fanmi sa li menm li te di m li genyen nan 57 la, li fon ti kòb kanmenm, donk e pou l ede l, li fon mil konbyen dola, li fon mil konbyen dola, donk e Ayiti l ap viv, donk li fon 5 mil goud, donk e pou l jere may li. Se byen, se byen kanmenm. Donk e m manke boule limyè wouj lan, m manke pa di nou. e pa di nou bonjou la donk e nou wal remèsye moun yo e moun ki te swiv videyo a ansanm avè nou sèlman 478 moun ki gade videyo a e se byen malere donk e moun yo pa sou sa menm ba konn sak pase yo donk e mèsi avèk 58 moun kòman sa ap plede fè parèt flou konsa.

Wilbert Wilberna Valcin Bonjou avèk Alexandre Alexis Bonjou Dinora Reyes Reyes Como esta aminglo oubyen amiga m pa konnen paske m pa pale español la byen moun sa li menm n ap viv Kiba e fòs avèk tout moun ki Kiba yo. E bonjou avèk Sonia Elmidol, bonjou Blandine Odela ebi bonjou avèk Jonabrat. E Jonabrat ki anba nèt. Donk e mèsi pou kòmantè yo. Nou toujou wè map site e site non nou nan kòmantè yo se paske sa toujou fèm plezi. Donk nou pral kòmanse nan retire nan zoom nan Nou pral kòmanse pa boul jou pou jou, dat pou dat yo. Jodi a se lendi. Donk èske n ap kòmanse avèk lendi anvan oubyen èske n ap pase dirèkteman avèk avèk dat di jou yo? Avèk dat di jou. Donk ann pase avèk jodi an se lendi. Jodi an se lendi e ann nan pase avèk boul jou pou jou dat pou dat yo dabò. E dat pou dat yo avan nou pase nan boul jou pou jou yo. Donk e dat pou dat jodi an se 15. Ann di chak 15 nan mwa Men ki boul yo konn souvan pote. Dat 15 nan mwa e boul yo konn souvan pote, yo konn renmen pote 15, yo konn renmen vini avèk 45, yo konn renmen bay 45, 36 tou fè pati de boul jou e chak 15, men fò n pa bliye tou genyen gen 49, 25 yo konn renmen pote. Men yo souvan renmen bay maryaj 49,

E donk 23 ka itil nou. Donk pou e jou pou jou an. E pou jou pou jou an li menm. E se yon lòt koze. Jou pou jou an. E jodi an se lendi. Chak lendi. Ok chak lendi donk ki boul ayayay bay fè espò tande ok chak lendi e ki boul ki konn e tonbe chak lendi chak lendi nou konn se 69 19, 79 pwent 19 yo. Donk 23 sa a ke m mete la, m desann li la paske l konn tonbe lè jou lendi plis ke lòt jou yo. 26, 66 tou konn tonbe lè jou lendi. Men nou mete sa k esansyèl. Ann rive nan piramid lan pou n wè

Men e li te sipoze respekte dat li konn abitye tonbe. Bon, kounye a nou fin prepare tèt papye a. An n retire nan zoom nan toujou. Nou fin prepare tèt papye a, kounye a an n rantre kote ki gen bon koze a. An n detaye boul yo, an n detaye youn nan tiraj yo pou n ba w 3 boul pou al fwape. E jodi a la, ki tiraj nou ta sipoze.

Gon bay ki ki ki ki tonbe guys talè. Ok. Ok pa gen problem. Ya. Apre apre fanmim yo donk nou genyen. Nou genyen e la n ap genyen 54. E 54 45 fè pati de boul ki konn tonbe chak le 15. Donk si nou gon ti maryaj ke n ap fè nan kwen an la, m ka di premye maryaj la se 87 75. M ka di dezyèm maryaj ke mwen gen sou je m se 56 87.

Si m t ap di m gentan gen boul ke m ap chwazi pou nou fwape pou mwen nan tiraj midi an, m te ka di nou premye boul n ap gen pou nou jwe pou mwen se 23 32. Dezyèm boul nou ta sipoze met lajan sou li jodi an la se 78 87. E twazyèm boul lan se swa li 36 oubyen

1373 1373 sa a m ap kouri dèyè l depi nan Galile 1378 tou Pase 1378 lan m mete l nan tèt mwen nou ka fè l Pase mwen mal pou m ekri maryaj yo pase m pa vle maryaj yo parèt twòp Donk twazyèm boul lan m t anvi fwape 36 men m santi 36 p ap moute gwo lo l ap tonbe men li p ap fè gwo lo se youn nan rezon ke m ap di w si gen 2 boul w ap soutni w ap soutni 13 avèk 36 men twazyèm boul ke w sipoze fwape a li sipoze 09 90

475 175 175 ou 975 Nou pa m konnen Dok se la mwen met fen Pa bliye boul jou pou jou dat pou dat yo Babay tout moun se te yon plezi m t avè nou se te Anonde Bolèt fanmi nou zanmi nou mwen lage cha Mèsi bokou Heh.